Gwo bonjou, gwo bonswa, bèl madam, bèl mesye, kòman nou ye? Byenvini sou platfòm enfòmasyon an, platfòm aktyalite a. Alò ou menm ki deja fè pati de kominote sa, nou salye w. Ou menm ki fèk tonbe sou chanèl sa, ou gen enterè pou abòne. Gade anba a. Wa wè yon ti bouton an wouj ki make s'abonner ou subscribe. Abòne a chanèl la. Lè w fin abòne, aktive ti klòch notifikasyon, retire l sou opsyon pèsonalize a mete l sou tout, konsa wa resevwa tout enfòmasyon nou yo an notifikasyon. Renmen videyo a, pataje videyo a nan tout gwoup WhatsApp ak Facebook Ak yon zanmi w, yon fanmi w, ak tout moun ke w konnen, si w panse l ap benefisye. Jan granmoun lan peyi m toujou di l, pale anpil fè wout kwochi, si se mwen k di w ka gen ti dout, men nouvèl la an detay. Jounalis la poze kesyon, li di, Eske se pa absans Leta ki fè Komisè Miskaden ap aji konsa?
Komisè Miskaden di. Ke Miskaden se yon aktè nan chèn penal la. Li se yon otorite nan chèn penal la. Li se yon komisè gouvènman jan nou di komisè Miskaden. Wi li se komisè gouvènman nan jiridiksyon Nip li nan Miragwàn. Alò yon komisè gouvènman.

e li genyen, li dwe genyen kòm bousòl li lalwa e nou konnen jodi a an Ayiti ou genyen 18 jiridiksyon jistis e ou genyen 10 depatman e lè w gade pwoblèm ke w genyen jounen jodi a sa nou rele gangsterizasyon peyi a. Enben, e banalizasyon lavi moun, bon banalizasyon lavi moun nan nan tout peyi a, men gangsterizasyon an, se tou dabò zòn metwopolitèn nan ke gang yo okipe pa plis pase 90 di pou, ant dizon ant 80 a 90 pousan, e apre sa on pati nan Latibonit. Apre sa, nan lòt depatman yo, ke w te pran Nip, ke w te, bon ann kite Nip lan, ke w te pran Plato Santral, Nòdès, Nò, Nòdwès, e Grandans, Sid, Sidès, gen komisè gouvènman ladan yo e gen sekirite nan zòn yo. Sa vle di, yon komisè gouvènman e tankou Muscadin, si li vle e aplike lalwa e si li vle konbat gang, l ap moute, l ap pran lalwa kòm bousòl li, l ap moute yon task fòs kòm chèf pouswit nan jiridiksyon l lan, lè sa l ap gen. paketye yo, sa vle di ke li menm avèk lòt sibtiti komisè gouvènman yo, jij de pè, jij avèk lapolis. Epi zewo tolerans pou gang yo. L ap bay plis rezilta nan kad travay li. Nou menm nan rnddh, nou di se zewo tolerans pou gang. Sa vle di ki sa? Bandi yo jounen jodi a, pou nou menm plas yo, se prizon ou simityè. Yo fè twòp, se de teworis ke yo ye, nou pa dakò pou gen moun kal negosye avèk yo, e yo fè twòp e e dlo koule nan zye nou, nou menm jounalis ki viktim, popilasyon an, lapolis, yo fè yon pakèt zak nan sosyete a, men nou pap dakò avèk oken aktè nan chèn penal la ki. Yon komisè gouvènman ou Gen yon moun pou w netralize, w ap poze moun nan kesyon, w ap tòtire li epi w di Lawrence ou pa gen yon dènye mo pou w di e anvan w mouri. Nan ki peyi ke nou ye? Epi tou, m ap vin avèk yon egzanp pou ou. Fon dè nèg, li sou jiridiksyon Muscadin. Fanmi Ti Lapli

Enben nan mache Fondènèg la, bizismann yo nan Fondènèg, yo, yo bay Muscadin kòb e regilyèman pou fè travay li. Nou pa gen pwoblèm avèk sa. Sektè prive kapab sipòte de aktè nan chèn penal la pou fè travay yo. Men, bizismann k ap travay pou Ti Lapli yo, yo bay Muscadin kòb regilyèman wi. Sa vle di ke Muscadin nan manje lajan kidnaping, nan manje lajan bandi, nan manje lajan gang. E poukisa li pa angaje. okin pouswit kont Ti Lapli. M pa di pou l t al pouswiv manman Ti Lapli paske li fè Ti Lapli fè kay pou manman l Fondènèg nan Bawon, nan seksyon riral la, men kanmenm li konnen tout biznis ki te gen anba, li konnen.

yo te gen yon diskisyon sou rezo sosyo e pandan yo fon e poukisa se paske Muscadin tal fè yon desandelye nan yon otèl ki nan Pò Sali ki pa sou jiridiksyon li e Richemond denonse sa e komisè Okay. Komisè Brando Okay e Richemond di se pou bòs li ke l te ap travay. Alò bòs li an ki se yon trafikan dwòg ki mete Muscadin sou Jovenel kòm komisè gouvènman e nan Miragwàn. E touswit aprè nou wè minis jistis ki te la a, se Emmelie Prophète, li voye 2 lèt de blam. Youn pou Muscadin, komisè Muscadin, youn pou komisè Richemond. Epi nou. fè yon lèt avèk yon ansanm de ka, de, de, kòm yo te di, de moun ki viktim, ladan yo gen bandi, gen inosan, nou di minis lan, men ki sa komisè w la ap fè anba a, e yon lèt de blam pa sifi, nou mande pou revoke l. Wi, nou kanpe dèyè lèt ke nou te ekri an desanm 2023 a.
Alò, byen antandi, tout depatman sa yo sot site la a, yo tout genyen baz gang, sof Nip. Kounye a, ou mande revoke l, èske ou pa t ka mande pou yo kontinye blame l? Lè w mande revoke l la, èske se pa sa pa pral koz Nip genyen, regeng baz gang ankò? E ou konnen se sof depatman? Ki sen la? Non, m pa kwè ke se sèl Nip ki depatman ki sen. Bann youn.
Te Kenyan yo, yo rive, alò premye kontenjan an te rive jou madi 25 jen 2024 la. E fòk mwen di nou tou, yo rive men potko pare pou yo vini. Yo vini se paske Larisi ta pral pran.

Yo ale wi, yo ale channmas e men sou pou reponn kesyon lan dirèkteman se lapolis nasyonal la ki pran kontwòl e lopital jeneral se pa kenyan yo mwen menm mwen panse yo la depi le 25 jwen e sa fè deja 2 semèn e yo te dwe pou nou menm wi yo te dwe kòmanse nan lari a avèk inite espesyalize.

ke yo pa pase anba zye w, men rapò ki nan tèt mwen la a, ke pa gen si lontan de sa ke nou te pibliye li, se rapò ki sòti an avril 2024, kote ke nou te pale de tout vyolasyon dwa moun ki te anrejistre nan peyi a de janvye a mas 2024, sou premye trimès peyi a. E non sèlman nan rapò sa a nou bay de detay de sikonstans

Nou toujou konsidere journalist yo kòm trè enpòtan nan kad travay ke nou ap fè a. Dayè genyen anpil rapò ke nou al mennen ankèt, anpil dosye ke n al mennen ankèt sou yo se paske nou menm journalist nou te fè yon alert sou sa. Te genyen de atik ki te gentan sòti, te genyen de ti depèch ki sòti ki pwal fè ke ok RMDH deside

sèlman devan jiridiksyon peyi ki pou vwayèl la. Sa vle di, si se yon Kenyan ki enplike nan vyolasyon dwa moun, li ap pasib devan tribinal peyi l. Men nou menm jisteman nou di ke lò menm ke li pwal pasib devan jiridiksyon de represyon peyi li, ebyen ke omwens viktim yo kapab pati nan pwosè a. Depi ke yo, apati di moman ke yo pote plent, jiskaske yo rive ak kondanasyon ajan sa. Poukisa nou mande l? Se paske an reyalite, se menm mekanism sa ki te etabli pou minustah. Sof ke nou te rann nou kont ke pwosè yo pa t janm rive jiske la, paske depi yon ajan minustah te senpleman enplike nan vyolasyon dwa moun, otorite yo te sèlman kontante yo, vle di chèf minustah yo te sèlman kontante yo, rapatriye yo, yo te sèlman voye yo nan peyi yo epi n pa t janm tande pale de dosye an ditou. Jounen jodi a jisteman, nan lèt la, nou deja di nou 5 òganizasyon yo, non sèlman n ap klere je n sou sa, n ap mete yon vijilans sou sa, men an plis de sa, nou tyen aske tout viktim potansyèl de vyolasyon dwa moun ki kapab komèt pa ajan minustah yo, ke yo kapab patisipe. patisipe nan tout pwosesis la. Sa se sou kesyon vyolasyon dwa moun, sa se sou kesyon enfraksyon nou ta di e penal. Men mentnan, menm akò sa a tou li di lòske ajan MNMAS la enplike nan e ou di mwens lòske responsabilite sivil ajan MNMAS la mete an koz, aprè yon pil monte desann, yon pil pwoteksyon, yon pil. nou ta di blokaj, lè ke finalman yon tribinal isit ta wè ke efektivman responsabilite ajan, responsabilite sivil ajan an koz, lè sa a misyon an ap dakò pou l repare. E se sa k fè nou soulinye ke wi nou dakò lòske responsabilite sivil yon ajan an koz pou misyon an repare, men lòske jisteman ajan sa a tou li komèt yon enfraksyon a la lwa penal, fòk misyon an aksepte, ke viktim yo patisipe nan tout pwosesis la.
Jounalis la poze kesyon, li di, Eske se pa absans Leta a ki fè Muscadin ap aji konsa? Komisè Muscadin di, Muscadin se yon aktè nan chèn penal la. Li se yon otorite nan chèn penal la. Li se yon komisè gouvènman nan oubyen komisè gwoup Muscadin. Wi, li se komisè gouvènman nan jiridiksyon Nip, li nan Miragwàn. Alò, yon komisè gouvènman, se pa nenpòt moun. Li gen anpil otorite nan chèn penal la.

ou genyen 18 jiridiksyon jistis e ou gen 10 depatman e lè w gade pwoblèm ke w genyen jounen jodi a sa nou rele gangsterizasyon peyi a enben e banalizasyon lavi moun bon banalizasyon lavi moun nan nan tout peyi a men gangsterizasyon an se tou dabò zòn metwopolitèn nan ke gang yo okipe pa plis pase 90 pou ant dizon ant 80 a 90 pousan e apre sa on pati nan latibonit. Apre sa, nan lòt depatman yo, ke w te pran Nip, ke w te, bon ann kite Nip lan, ke w te pran Plato Santral, Nòdès, Nò, Nòdwès, e Grandans, Sid, Sidès, gen komisè gouvènman ladan yo e gen sekirite nan zòn yo. Sa vle di, yon komisè gouvènman e tankou Muscadin, si li vle e aplike lalwa, E si li vle konbat gang, lap moute, lap pran la lwa kòm bousòl li, lap moute yon task fòs kòm chèf pouswit nan jiridiksyon n nan, lè sa lap gen e paketye yo, sa vle di ke li menm avèk lòt sibtiti komisè gouvènman yo, jij de pè, jij avèk lapolis. Epi zewo tolerans pou gang yo. Lap bay plis rezilta nan kad travay nou. Nou menm nan rnddh. Nou di se zero tolerans pou gang. Sa vle di kisa? Bandi yo jounen jodi a pou nou menm plas yo se prizon ou simityè. Yo fè twòp, se 2 teworis ke yo ye. Nou pa dakò pou gen moun kal negosye avèk yo. E yo fè twòp e e dlo koule nan zye nou. Nou menm jounalis ki viktim. Popilasyon an, lapolis yo fon pakèt. zak nan sosyete a men nou pap dakò avèk oken aktè nan chèn penal la ki yon komisè gouvènman ou gen yon moun pou w netralize wap poze moun nan kesyon wap tòtire li epi w di wans ou pa gen yon dènye mo pou w di anvan w mouri nan ki peyi ke nou ye epitou.

Men, biznisman k ap travay pou Tilapi yo, yo bay Muscadin kòb regilyèman wi. Sa vle di ke Muscadin nan manje lajan kidnaping, nan manje lajan bandi, nan manje lajan gang. E poukisa li pa angaje okin pouswit kont Tilapi? M pa di pou l t al pouswiv manman Tilapi paske li fè, Tilapi fè kay pou manman l Fondènèg nan Bawon, nan seksyon riral la. Men kanmenm, li konnen tout biznis ke gen anba, li konnen tè ke gen, li konnen gen notè, li pa janm, li pa janm, li pa janm, li pa janm fè anyen.
Miskaden Jacques fè yon lèt, alò, tou dabò, nan fen novanm 2023, lè Muscadin avèk komisè gouvènman an Okay la, alò komisè ou Muscadin, e fò m di sa pou m pa deranje alye Muscadin yo, e yo te gen yon diskisyon sou rezo sosyo, e pandan fon, e poukisa se paske Muscadin t al fè yon desandelye. nan yon otèl ki nan Pò Sali, ki pa sou jiridiksyon li. E Richemond denonse sa nan komisè Okay, komisè gouvènman Okay, e Richemond di se pou bòs li ke l te al travay. Alò bòs li an, ki se yon trafikan dwòg ki mete Muscadin sou Jovenel kòm komisè gouvènman nan Miragwàn. E. Tou swit aprè nou wè minis jistis ki te la, se Emly Prophète, li voye 2 lèt de blam, youn pou Muscadin, komisè Muscadin, youn pou komisè Richemond. Epi nou fè yon lèt avèk yon ansanm de ka, de, de, konbyen yo te ye? 10, de moun ki viktim, ladan yo gen bandi, gen inosan, nou di minis lan, men kisa komisè w la fè anba a, e on lèt de blam pa sifi nou mande pou revoke l. Wi nou kanpe dèyè lèt ke nou te ekri an desanm 2023 a. Alò byen antandi tout depatman sa yo sot site la a yo tout genyen baz gang sof nip. Kounye a ou mande revoke l èske ou pa t ka mande pou yo kontinye blame l? Lè w mande revoke l la èske se pa sa pa pral koz Nip genyen regen baz gang anko. Tout depatman tou kraze.
E ou konnen se sof depatman ki sen la. Non, m pa kwe ke se sel nip ki depatman ki sen. Ban yon.
Te e kenyan yo, yo rive, alo premye kontenjan te rive jou madi 25 jen 2024 la.

Men, jan nou di li, lopital jeneral se lapolis nasyonal la ki pran li e li toujou sou kontwòl pnh kontrèman avèk sa k t ap di yè ke gang yo reprann ankò. Nou etone. Petèt ke wi, m ap eseye fòme repons lan nan tèt mwen, men petèt ke diferan rapò de denonsyasyon rnddh sou jounalis ki viktim yo petèt. ke yo pa pase nan radyo men rapò ki nan tèt mwen la ke pa gen si lontan de sa ke nou te pibliye li se rapò ki sòti an avril 2024 kote ke nou te pale de tout vyolasyon dwa moun ki te anrejistre nan peyi a de janvye a mas 2024 sou premye trimès peyi a e non sèlman nan rapò sa nou bay de detay de sikonstans

Nou toujou konsidere journaliste yo kòm trè enpòtan nan kad travay ke nou ap fè a. Dayè genyen anpil rapò ke nou al mennen ankèt, anpil dosye ke nou al mennen ankèt sou yo, se paske nou menm journaliste nou te fè yon alerte sou sa. Te genyen de atik ki te gentan sòti, te genyen de ti depèch ki sòti ki pwal fè ke ok RMDH deside deside sezi de dosye sa yo. Donk an okenn fason RMDH pa ta ka fèmen je l sou vyolasyon.

peyi l. Men nou menm jisteman nou di ke lò menm ke li pwal pasib devan jiridiksyon de represyon peyi li ebyen ke omwens viktim yo kapab pati nan pwosè a depi ke yo apati di moman ke yo pote plent jiskaske yo rive a kondanasyon lajan sa. Poukisa nou mande l? Se paske an reyalite, se menm mekanism sa ki te etabli pou minustah. Sof ke nou te rann nou kont ke pwosè yo pa t janm rive jiske la, paske depi yon ajan minustah te senpleman enplike nan vyolasyon dwa moun, otorite yo te sèlman kontante yo, alon vle di chèf minustah yo te sèlman kontante yo rapatriye yo, yo te sèlman voye yo nan peyi yo epi n pa t janm tande pale de dosye an ditou. Jounen jodi a jisteman, nan lèt la nou deja di nou 5 òganizasyon yo, non sèlman n ap klere je n sou sa, n ap mete yon vijilans sou sa, men an plis de sa nou tyen aske tout viktim potansyèl de vyolasyon dwa moun ki kapab komèt pa ajan minustah yo ke ke yo kapab patisipe nan tout pwosesis la. Sa se sou kesyon vyolasyon dwa moun, sa se sou kesyon enfraksyon nou ta di e penal. Men mentnan, menm akò sa a tou li di, lòske ajan MINEST la enplike nan, ou di mwens lòske responsabilite sivil ajan MINEST la mete an koz, apre yon pil monte desann, yon pil pwoteksyon, yon pil. nou ta di blokaj, lè ke finalman yon tribinal isit ta wè ke efektivman responsabilite ajan, responsabilite sivil ajan an koz, lè sa a misyon an ap dakò pou l repare. E se sa k fè nou soulinye ke wi nou dakò lòske responsabilite sivil yon ajan an koz pou misyon an repare, men lòske jisteman ajan sa a tou li komèt yon enfraksyon alalwa penal, fòk misyon an aksepte, ke viktim yo patisipe nan tout pwosesis la.
Jounalis la poze kesyon, li di, Eske se pa absans Leta a ki fè Muscadin ap aji konsa?
Komisè Muscadin di. Muscadin se yon aktè nan chèn penal la.

ou genyen 18 jiridiksyon jistis e ou gen 10 depatman e lè w gade pwoblèm ke w genyen jounen jodi a sa nou rele gangsterizasyon peyi a enben e banalizasyon lavi moun bon banalizasyon lavi moun nan nan tout peyi a men gangsterizasyon an se tou dabò zòn metwopolitèn nan ke gang yo okipe pa plis pase 90 ant disons ant 80 a 90 pousan e apre sa yon pati nan latibonit. Apre sa, nan lòt depatman yo, ke w te pran Nip, ke w te, bon ann kite Nip lan, ke w te pran Plato Santral, Nòdès, Nò, Nòdwès, e Grandans, Sid, Sidès, gen komisè gouvènman ladan yo e gen sekirite nan zòn yo. Sa vle di, yon komisè gouvènman. e tankou Muscadin si li vle e aplike la lwa e si li vle konbat gang lap moute lap pran la lwa kòm bousòl li lap moute yon task fòs kòm chèf pouswit nan jiridiksyon n nan lè sa lap gen e paketye yo sa vle di ke li menm avèk lòt sibtiti komisè gouvènman yo jij de pè jij avèk lapolis. Epi zewo tolerans pou gang yo. L ap bay plis rezilta nan kad travay nou. Nou menm nan rnddh, nou di se zewo tolerans pou gang. Sa vle di kisa? Bandi yo jounen jodi a, pou nou menm, plas yo se prizon ou simityè. Yo fè twòp, se 2 teworis ke yo ye. Nou pa dakò pou gen moun k al negosye avèk yo. E yo fè twòp e dlo koule nan zye nou.

Men, bizismann k ap travay pou Tilapli yo, yo bay Miskaden kòb regilyèman wi. Sa vle di ke Miskaden nan manje lajan kidnaping, nan manje lajan bandi, nan manje lajan gang. E poukisa li pa angaje okin pouswit kont Tilapli? M pa di pou l t al pouswiv manman Tilapli paske li fè, Tilapli fè kay pou manman l Fondènèg nan Bawon, nan seksyon riral la. Men kanmenm, li konnen tout biznis ke gen anba, li konnen tè ke gen, li konnen gen notè, li pa janm, li pa janm, li pa janm, li pa janm fè anyen.
Donk, men, e, Miskaden CH fè yon lèt, alò, tou dabò, nan fen novanm 2023, lè Muscadin avèk komisè gouvènman an Okay la, alò komisè ou Muscadin, e fò m di sa pou m pa deranje alye Muscadin yo, e yo te gen yon diskisyon sou rezo sosyo, e pandan fon, e poukisa se paske Muscadin. tal fè yon desant e lye nan yon otèl ki nan Pò Sali, ki pa sou jiridiksyon l. E Richemond denonse sa nan komisè Okay, komisè gouvènman Okay, e Richemond di se pou bòs li ke l te al travay. Alò bòs li an, ki se yon trafikan dwòg ki mete Muscadin sou Jovenel kòm komisè gouvènman nan Miragwàn. E. Tou swit aprè nou wè minis jistis ki te la, se Emly Prophète, li voye 2 lèt de blam, youn pou Muscadin, komisè Muscadin, youn pou komisè Richemond. Epi nou fè yon lèt avèk yon ansanm de ka, de, de, konbyen yo te? 10, de moun ki viktim, ladan yo gen bandi, gen inosan. Nou di minis lan, men kisa komisè w la ap fè anba a, e on lèt de blam pa sifi, nou mande pou w revoke l. Wi, nou kanpe dèyè lèt ke nou te ekri an desanm 2023 a.
Alò, byen antandi, tout depatman sa yo sot site la a, yo tout genyen baz gang, sof nip. Kounye a, ou mande revoke l, èske ou pa t ka mande pou yo kontinye blame l? Lè w mande revoke l la, èske se pa. pa pral sa pral pa pral koz nip genyen re gen re gen baz gang ankò ke de alò ke desizyon se se e ou konnen se sof depatman ki sen la non m pa kwè ke se sèl nip ki depatman ki sen sèl li menm bann youn
te e kenyan yo yo yo rive alò premye kontenjan an te rive.

Men, jan nou di li, lopital jeneral se lapolis nasyonal la ki pran li e li toujou sou kontwòl pnh kontrèman avèk sa k t ap di yè ke gang yo reprann ankò. Nou etone. Petèt ke wi, m ap eseye fòme repons lan nan tèt mwen, men petèt ke diferan rapò de denonsyasyon rnddh sou jounalis ki viktim yo petèt. ke yo pa pase anba zyew men rapò ki nan tèt mwen la ke pa gen si lontan de sa ke nou te pibliye li se rapò ki sòti an avril 2024 kote ke nou te pale de tout vyolasyon dwa moun ki te anrejistre nan peyi a de janvye a mars 2024 sou premye trimès peyi a e non sèlman nan rapò sa nou bay de detay de sikonstans kote jounalis yo viktim, ke se te 2 jounalis ki te viktim nan 2 manifestasyon ki tap fèt o tou debi de ane a, ke se 2 jounalis ki te viktim nan 2 lòt sikonstans, ke jounalis ki te viktim danlèvman tou, nou bay tout detay sa yo nan rapò nou. Sesi etan di, fòk nou kanmenm atire atansyon nou tout sou le fèt ke pou nou menm nan rnddh, paske nou ti jan sòti de kad konferans la, de kad lèt la, pou nou menm nan rnddh, Nou toujou konsidere journaliste yo kòm trè enpòtan nan kad travay ke nou ap fè a. Dayè genyen anpil rapò ke nou al mennen ankèt, anpil dosye ke nou al mennen ankèt sou yo, se paske nou menm journaliste nou te fè yon alerte sou sa. Te genyen de atik ki te gentan sòti, te genyen de ti depèch ki sòti ki pwal fè ke ok RMDH deside deside sezi de dosye sa yo. Donk an okenn fason RMDH pa ta ka fèmen je l sou vyolasyon.

li ap pasib devan tribinal peyi l. Men nou menm jisteman nou di ke lò menm ke li pwal pasib devan jiridiksyon de represyon peyi li ebyen ke omwens viktim yo kapab pati nan pwosè a depi ke yo apati di moman ke yo pote plent jiskaske yo rive a kondanasyon ajan sa. Poukisa nou mande l? Se paske an reyalite, se menm mekanism sa a ki te etabli pou Minustah. Sof ke nou te rann nou kont ke pwosè yo pa t janm rive jiske la, paske depi yon ajan Minustah te senpleman enplike nan vyolasyon dwa moun, otorite yo te sèlman kontante yo, alon vle di chèf Minustah yo te sèlman kontante yo rapatriye yo, yo te sèlman voye yo nan peyi yo epi n pa t janm tande pale de dosye an ditou. Jounen jodi a jisteman.

Responsabilite ajan, responsabilite sivil ajan an koz, lè sa a misyon an ap dakò pou l repare. E se sa k fè nou soulinye ke wi nou dakò lòske responsabilite sivil yon ajan an koz pou misyon an repare, men lòske jisteman ajan sa a tou li komèt yon enfraksyon a la lwa penal, fòk misyon an aksepte ke viktim yo patisipe nan tout pwosesis la.
Jounalis la poze kesyon, li di, eske se pa absans leta ki fè Muscadin ap aji konsa?
Komisè Muscadin di, Muscadin se yon aktè nan chèn penal la, li se yon otorite nan chèn penal la.

ou genyen 18 jiridiksyon jistis e ou gen 10 depatman e lè w gade pwoblèm ke w genyen jounen jodi a sa nou rele gangsterizasyon peyi a enben e banalizasyon lavi moun bon banalizasyon lavi moun nan nan tout peyi a men gangsterizasyon an se tou dabò zòn metwopolitèn nan ke gang yo okipe pa plis pase 90 pou ant dizon ant 80 a 90 pousan e apre sa on pati nan latibonit. Apre sa, nan lòt depatman yo, ke w te pran Nip, ke w te, bon ann kite Nip lan, ke w te pran Plato Santral, Nòdès, Nò, Nòdwès, e Grandans, Sid, Sidès, gen komisè gouvènman ladan yo e gen sekirite nan zòn yo. Sa vle di, yon komisè gouvènman e tankou Muscadin, si li vle e aplike lalwa, E si li vle konbat gang, l ap monte, l ap pran lalwa kòm bousòl li, l ap monte yon task fòs kòm chèf pouswit nan jiridiksyon n nan, lè sa l ap gen e paketye yo, sa vle di ke li menm avèk lòt sibtiti komisè gouvènman yo, jij de pè, jij avèk lapolis. Epi zewo tolerans pou gang yo. L ap bay plis rezilta nan kad travay nou. Nou menm nan rnddh.

zak nan sosyete a men nou pap dakò avèk oken aktè nan chèn penal la ki Yon komisè gouvènman ou gen Yon moun pou w netralize wap poze moun nan kesyon wap tòtire li epi w di Yon alansi w pa gen Yon dènye mo pou w di e anvan w mouri nan ki peyi ke nou ye epitou map vin avèk Yon egzanp pou w.

Men, bizisman k ap travay pou tilapli yo, yo bay Muscadin kòb regilyèman wi. Sa vle di ke Muscadin nan manje lajan kidnaping, nan manje lajan bandi, nan manje lajan gang. E poukisa li pa angaje okin pouswit kont tilapli? M pa di pou l t al pouswiv manman tilapli paske li fè tilapli fè kay pou manman l fondènèg nan Bawon, nan seksyon riral la. Men kanmenm, li konnen tout biznis ke gen anba, li konnen tè ke gen, li konnen gen notè, li pa janm, li pa janm, li pa janm, li pa janm fè anyen.
Donk, men, e, Miskaden CH fè yon lèt, alò, tou dabò, nan fen novanm 2023, e, lè Miskaden avèk. Komisè gouvènman Okay la, alò komisè pou Muscadin, e fòm di sa pou pa deranje e alye Muscadin yo, e pou e yo te gon diskisyon sou rezo sosyo, e pandan fon e e poukisa se paske Muscadin. tal fè yon desante gye nan yon otèl ki nan Pò Sali, ki pa sou jiridiksyon l. E Richemond denonse sa devan komisè Okay, komisè gouvènman Okay, e Richemond di se pou bòs li ke l te al travay. Alò bòs li an, ki se yon trafikan an dwòg ki mete Muscadin sou Jovenel kòm komisè gouvènman nan Miragwàn. E. Tou swit aprè nou wè minis jistis ki te la, se Emily Prophète, li voye 2 lèt de blam, youn pou Muscadin, komisè Muscadin, youn pou komisè Richemond. Epi nou fè yon lèt avèk yon ansanm de ka, de, de, konbyen yo te ye? 10, de moun ki viktim, ladan yo gen bandi, gen inosan, nou di minis lan, Men kisa komisè w la fè anba a e on lèt de blam pa sifi nou mande pou revoke l. Wi nou kanpe dèyè lèt ke nou te ekri an desanm 2023 a.
Alò byen antandi tout depatman sa yo sot site la a yo tout genyen baz gang sof nip. Kounye a ou mande revoke l èske ou pap ka mande pou yo kontinye blame l? Lè w mande revoke l la èske se pa. sa pa pral koz nip genyen regen baz gang anko
e ou konnen se sof depatman ki sen la non m pa kwe ke se sel nip ki depatman ki sen
bann yon
kote kenyan yo yo rive alo premye kontenjan te rive.

Yo ale wi, yo ale Channmas, e men si w reponn kesyon an dirèkteman, se lapolis nasyonal la ki pran kontwòl e lopital jeneral se pa kenyan yo. Mwen menm mwen panse yo la depi le 25 jen e. Wi, se konsa enfòmasyon an te ye. Mèsi a ou menm ki te pran le swen pou gade tout videyo a. Pa bliye kite avi pa w lan seksyon kòmantè a, n ap kontan reponn ou. Bye bye tout moun nap kwaze nan yon pwochèn video se te Makotnowèl Horizon Info.